Ey! Kouman nou ye? Sentsèn Konsiltasyon rantre lakay nou. Jodi a ankò se avèk anpil plezi nou pote gwo update pou ou nan kesyon vòl yo. Ou menm vwayajè, ou menm ki te gen yon vòl ki cancel depi kelke mwa pa rapò avèk sitiyasyon covid 19 lan oubyen Coronavirus, Jodi an nou pote gwo update pou ou, kilè vòl yo pral refèt, kòman vòl yo pral fèt, nan ki kondisyon ke avyon yo tou yo pral vole. Pa bliye ke virus sa a ki atake tout mond lan, li ban pil pwoblèm. Li fè ke nou menm tou, nou sipoze panse yon lòt fason, nan sans ke pou evite bokou plis mò nan mond lan. Pa bliye ke viris sa fè anpil mal. Virus sa kite move gou nan bouch anpil moun. Pou evite ke virus la kontinye frape bokou plis moun, ebyen otorite ki gen pou wè avèk kesyon vòl yo Yo pran anpil gwo gwo gwo mezi pou anpeche ke moun enfekte nan moman ke li menm l ap vwayaje a. Rete avè nou, swiv videyo a, ou pral gen tout update yo, tout gwo update yo. Men avan sa, an nou remèsye chak grenn moun ki te pataje videyo yo, sa k te like, sa k te abòne a chanèl la, nou di w mèsi. E ou menm ki poko abone a chanel la al fè sa pou bokou plis moun ka jwenn mesaj sa byen sa fè kelke semèn depwi anpil konpayi ayeryèn te anonse ke nan mwa jwen an vòl yo pral rekomanse. Ebyen, mwa Jwen an rive. Sa fè lontan tou, anpil konpayi ayeryèn yo t ap travay nan avyon yo, yo t ap bay avyon yo mentnans. Pa bliye ke yon avyon, menm si ke li menm li p ap fè vwayaj, menm si ke avyon an pa an fonksyon, ou sipoze toujou ba li mentnans. Ou sipoze toujou fè avyon sa a li menm li fonksyone. Sinon, avyon an ap tonbe an pàn. Pandan ke ou menm ou wè pa gen vwayaj ki fèt, avyon yo pa vole, ebyen konpayi ayeryèn sa yo, yo toujou ap bay avyon yo mentnans, yo toujou ap travay nan avyon yo pou anpeche ke avyon sa yo menm yo tonbe an pàn. Paske, pa bliye, avyon. Yo frajil nan tout sans. Yo sipoze ba yo mentnans pou kenbe yo anfòm pou evite kèlkeswa e sitiyasyon anòmal ki ta ka poze nan moman yon vòl ap fèt. Mwa jwen an rive kote ke yo te anonse vòl yo pral fèt, ebyen anpil konpayi ayeryèn kòmanse e ap. lanse des anons pou fè konnen ke nan fen mwad jwen an vòl yo pral rekontinye men se si kondisyon yo reyini. Si bagay yo pa anpire oubyen si kondisyon yo pa e kòmsi anpeche vòl yo fèt, vòl yo ap rekontinye apati de fen jwen. Pa egzanp, ou gen Copa Airlines ki son gwo. Konpayi ayeryèn Copilot se yon konpayi ayeryèn ki nou ta ka di ki se konpayi Panama. Donk yo sa fè lontan ke yo anonse nan mwa jwen an e ke vòl yo pral rekontinye. Ebyen dènyeman yo gen yon nòt yo fè sòti yo di konsa ke nan fen jwen an vòl yo pral Prank kòmanse Ou menm ki renmen vwayaje nan Copa Ou menm ki se fanatik Copa Ou menm ki te gon vòl ki cancel nan Copa Ebyen ou mèt rete enfòme Rete branche Copa pral retounen avèk vòl li yo Nou gen yon lòt konpayi ayeryen tou ki se Easyjet Easyjet fè konnen ke. nan fen mwa sa a li pral poul kontinye avèk vòl li yo pa bliye ke yon bagay ou sipoze konnen antanke vwayajè vòl yo pa depan de konpayi ayeryèn yo yon konpayi ayeryèn gen dwa prè pou ke pou li menm poul kontinye avèk vòl li yo men peyi destinasyon peyi kote ke li vle ale a. poko prè pou resevwa l li poko ka vole pa bliye ke pou yon avyon ateri nan èpòt yon peyi li sipoze jwenn otorizasyon otorite peyi ke li vle ateri a sinon l pap ka ateri ou sipoze klè sou sa. Pa bliye sitiyasyon ke viris sa a vin mete mond lan, li boulvèse mond lan, anpil peyi yo poko vle ouvri èpòt yo pou avyon rantre, yo poko ouvri èpòt yo, yo poko ouvri peyi yo pou touris rantre pou anpeche plis pwopagasyon de viris la lakay yo. Anpil peyi ap swiv pou yo wè kòman viris la ap evolye nan mond lan pou yo wè ki peyi an atandan toujou y ap aksepte pou rantre lakay yo, ki nasyon k ap rantre lakay yo pa rapò avèk jan sitiyasyon ap evolye lakay ou, pa rapò ak jan sitiyasyon ap evolye nan mond lan, yo pral deside kòman bagay yo pral fèt. Nan avyon yo tou anndan avyon yo nan moman viris sa a vòl yo pral fèt men vòl yo pral fèt yon lòt fason yo pral limite kantite de moun ki konn vwayaje nan tan avan viris lan yo pral limite kantite de moun sa yo paske yo estime ke K si yo kontinye fè menm kantite moun sa yo vwayaje nan avyon an, ap genyen bokou plis pwopagasyon de viris la. Ebyen se pou sa, anpil konpayi ayeryèn yo deside relanse vòl yo men de fason gradyèl. Y ap kòmanse a on 20 pousan, on 25 pousan, on 30 pousan jiskaske yo rive. nan limit lan. Men y ap swiv pou yo wè evolisyon viris la kòman sa ye nan mond la e konpòteman moun yo tou pa rapò avèk viris lan. Distans sosyal la pral respekte anndan avyon an e yo pral evite mete twòp moun nan yon liy chèz e yo pral fè moun itilize mask lan avèk gan de fason obligatwa anndan avyon an e nou kap swiv sa depi kounye a nap swiv ke e menm nan tren yo nou wè ke e yo egzije pou moun yo mete e mask yo egzije tou e e pafwa pou moun yo mete gan pou anpeche tou pwopagasyon de viris la. e yo fon fason pou yo fè e moun yo e mwens pale anndan tren yo e anndan machin yo donk pou anpeche ou byen pou evite pwopagasyon de viris la ou menm kap swiv video sa a. M panse ke ou menm ou jwenn dè enfòmasyon ke ou menm ou pat konnen ki kapab ede ke ou menm ou rete enfòme de sitiyasyon de bagay yo anski a tra vè vòl yo kòman sa pral fèt kilè sa ap fèt. Rete enfòme, rete konekte avèk liy ayeryèn ki te cancel vòl ou an pou ka konnen egzakteman kilè vòl yo ap refèt paske yo pa gen yon dat kòm si ki fiks, ki egzak, yo di konsa ke vòl yo ap refèt tèl lè tèl lè. Men yo fè konnen ke vòl yo nòmalman, anpil konpayi ayeryèn fè konnen ke se nan mwa jwen an yo pral relanse sa. Sijè a chanje, sa ka rive yo di konsa ke e yo pral relanse e apati de e kòmansman jiyè oubyen e mitan jiyè. Sa vle di ke ka gen chanjman. e a tou moman. Depan de sitiyasyon e e mond lan kòman sa ye, kòman sa ap evolye nan mond lan e e e e sa gen pou wè avèk e e viris lan. Pa bliye mesaj sa. Si w te renmen l, gon grenn bagay ou ka fè pou ede bokou plis moun jwenn mesaj sa. Pataje videyo yo, abòne a chanèl la konsa w ap rete enfòme. Sensenn konsiltasyon yon lòt fwa ankò a la pwochèn pou yon lòt videyo trè trè enteresan pou w ka toujou rete enfòme babay a la pwochèn.